Caribbean.
Bonsoir tout moun, spesyalman tout fan malad emisyon sosyete yo, mwen kontan ansanm avèk nou ankò yn fwa nan lè ribrik pa w lan ki se Conseil du jour. Jodi an. yo ap sibi nan relasyon yo. Nan peyi soudevlope yo sitou, paran yo, yo aprann tifi an depi tou piti, yo aprann li ke ti gason an siperyè ansanm avè l. Yo aprann li pou li bese tèt li devan ti gason an. Yo aprann li tou ke tout travay nan kay lan nèt se li ki pou fè yo. Poutan, yo aprann ti gason an li menm li siperyè avèk ti fi an. Yo aprann li ke li pa gen pou l fè oken travay, se ti fi an k ap fè tout pou li. Ou gen dwa parèt nan yon fanmi kote timoun nan tou piti, ti gason an tou piti, l ap pase gran sè l lòd. Lè w mande sa k pase, yo di w, A, ou konnen, se gason kay la. Donk, li pa etonan ke nou gen modèl sosyete sa a jodi. Gen nan yon relasyon yon fi foure tèt li, malerezman, li tounen yon timoun ankò. Kòman mwen eksplike sa? Ou imajine ou an kouple avèk yon nèg ki kwè ke li siperyè ansanm avè w. Depi tou piti yo te aprann li ke l ap gen yon fanm k ap rete ansanm avè l, donk li pran w pou sèvant li. Li di w sa l vle, li fè w sa l vle, se li k ap ba ou, li ba ou lè l vle. E, ou gen dwa wè l leve yon bon jou, lè afè l plen men l, li deside jodi an l p ap kite kòb nan kay lan pou w fè manje, pou w regle aktivite w. Li konnen ke w p ap travay. Pou pa gen. Li konnen ke ou pap jwenn prete. E li te gentan asire l ke ou enmi avèk fanmi w. Donk, li sur ke ou pral pase yon jounen san manje. L ap pini w, pa vre? Ou te fè yon dezòd, ou fè yon bagay ke ou pa t dwe fè, oubyen l te di w fè yon bagay ou pa fè l, li ba w pinisyon. Ou imajine? Ou imajine ou menm ki granmoun pou w ap viv yon sitiyasyon konsa? Se vrèman pa posib. Yon lòt bagay ankò m vle met yon ti aksan sou li. Mwen souvan tande medam yo, anfèt, mwen te asiste yon fi ki nan yon diskisyon avèk yon nèg ki pa mari l e ke li di nèg la, vin non w ap bat mwen, vin bat mwen non. M bezwen konn si se mari m ou ye. Wowowow! Se sa w pa di an m tande. Donk sa w pa di an, se paske l pa mari w ki fè l pa ka bat ou. Men si l te mari w, ou pa t ap gen oken pwoblèm pou l bat ou. Men non! Li pa gen dwa pou l leve men sou ou. Non! Ou nan yon relasyon avèk yon moun, ou an kouple avèk yon moun, pou yon rezon ou pou yon lòt sa pa ka mache, donk m just kite sa. Li pa dwe rive nan faz kote youn ap leve men sou lòt. E, M pa konn si w te konn sa, depi w wè gason an rive nan nivo kote l ap leve men sou ou, se yon siy de feblès. Li kòmanse santi ke li vle pèdi kontwòl ou, paske li vle asire l ke l domine w, li vle asire l ke ou fè tout sa l di w fè. Di moman ke li wè w kòmanse ap rele sou kò w, Ou kòmanse ap chache bagay pou fè. Li kòmanse santi ke li kòmanse pèdi kontwòl ou dikou li itilize baton pou l ka fè w fè sa l vle an. Paran yo, souple, m ap mande nou yon gran sèvis. Aprann tifi an depi l tou piti, aprann li ke li ka fè tout bagay poukont li. Li ka al lekòl, li ka ale nan inivèsite, li ka travay pou l ofri tèt li tout sa l bezwen, tout sa li reve. Aprann li pou li endepandan. E sitou, aprann li pou l pa kite pèsonn moun rabese l, pyetine l. Aprann li ke vizaj li, li presye. Pèsonn moun pa dwe leve men nan vizaj li. E ou menm paran yo tou, pa janm leve men nan figi pitit ou. E pa kite pesonn moun tou oze leve men nan figi pitit ou. Men ou wè lè w fè sa, si w kite moun fè sa, timoun nan ap konprann ke vizaj li, nenpòt moun ka frape men ladan l. Donk aprann li pou l valorize vizaj li, pou l pa kite moun leve men nan vizaj li. Ti gason an. Aprann li ke pa gen travay ki pou fi, pa gen travay ki pou gason. Travay rete travay. Aprann ti gason an pou li respekte, pou li valorize fanm. Aprann ni ti fi an, ni ti gason an ke respè se pi gwo bagay la, se sa ki pi enpòtan. Konsa, nan ventan. Nan 30 tan, nan 40 tan, n ap gen yon lòt Ayiti. Ayiti ke n ap pwone, lòt Ayiti ke n ap pwone chak jou an, enben n ap rive genyen l tout bon vre. M ap kite w avèk Pastè Marques pou suit emisyon Sosyete. Deja je vou di bòn semèn e a trè byento.